Nan konsiderasyon ke mwen map fè la ansanm avèk Maîtresse la, m pa gen pwoblèm non pou yo ankete sou MNDH, lwen de la, men mwen bezwen limyè tout kote. ULCC se leta li ye Osner. Se yon antite anndan leta a. Li pa gen pwoblèm pou l wè, pou l jwenn enfòmasyon pou chak. Al nan BMPAD mande done yo. Si gen kèk ajou jan l mande, mande dosye yo epi avanse. Mwen menm, sa yon konsiderasyon ke n ap fè. Brase lide. Aswè m ap mande. Yon kesyon m ap poze, èske òganizasyon nan peyi Dayiti pa gen dwa resevwa sibvansyon de Leta? Tande pou sa, paske w ap ajite l ansanm ak mwen. M te gentan konnen ke sa pral retounen sou le tapi. Ase m ban m ban nou. M douke w. Jovenel Moise Chout Joseph Ze non de batèm li se Chout Joseph Se non manman l te petèt te ba li e lè manman an panse l te pou son moun men li te Jout men non de batèm li ke l pran nan move zak yo se Chout e ke tout peyi a rele Chout. Lè w ap gade le choix du directeur général de l'ULCC, se yon ansyen majistra yo revoke nan Nò pou pa serye. M pa kwè se pou mwen. Mesye se yon peyi devan dèyè mesye. Se gen de bagay bazelide paka kanpe mèt morin paka kanpe oser paka kanpe mesye si nou kanpe se fini mesye si liliane kanpe si jean mona pa la si louko ale Mesye se fini. Se pa korèk mesye. On ansyen nèg ki te sou on mache machann vyann paske lè yo pran w mete w deyò pou koripsyon e vyann ou t ap vann nan tribinal la? On pizon fran mesye. Yo ale a pa jiste misye eleman an. Ou senp. Yo ta wè, yo te eseye misye nan lakou dapèl de Pòtoprens. Yo al ajiste l pou te ka blanchi dosye Jovenel Moïse. Lè yo wè ke Gassant pa vle fè, paske nèg yo gen nan plan yo, brase lide. M ap pwofite salye Fortuny Frantz avèk Césaire Abès. k ap koute nou la. E nou kòmanse konn poukisa gason pa ka rete nan pòs la. Rete.
Lè yo mande Gasan fò l pèsekite jounalis, a raple fò m di moun yo la, m ap di mèt Mèt Remi, m ap di mèt Frantz Jules, m ap di mèt Jules Frantz, m ap di ti blan Basya, m ap di tout lòt militan yo. Baz 47 tout lòt baz baz Moman an vini pou n rasanble ankò Si te gen yon ti bagay ki eklate Militan pitit Desalin degaje nou retounen mesye Militan pitit Desalin nan nò nan sidès nan nòdès mesye met grenn nan mouda nou an atè a Paske latak brase lide Li gen tan san pare Ti militan politik òganize.

Ou te evoke nan nòt ou pa serye. Ou koupe vyann sou tab kiliyan nou. Se depi lajistis la, depi yo revoke ou pou ou pa serye, se vyann ou t ap vann, ou konprann, lè bèf ou nan mare, ou kòche l san w pa achte nan men. Poukisa Mesye Rockfeller Vincent, ce soir, l ap tande m la, poukisa l pa ouvri yon ankèt?

ki te di m sa pa gen moun ki ka mande m leve de sous mwen sou la fòs mani
sous la di jovenel di li mande bondye l pèdi premye pitit li a fòl mare pierre esperans e fòl kraze rnddh paske pierre esperans

E li ap fè ke esperans peye sa kelke swa le pri. M ap mande jodi a, eske direktè ULCC a ka pase sou lwa Dominique Bert? Eske misye ki kreye ULCC a, eske misye ka pase sou lwa 2014 la? Eske l ka pase, paske l mete l kouche deja. Jodi a si pa genyen 2 moun anndan sosyete a tankou Mario Langil, tankou Gedeon Jean ou wè yo te bat devan Radio Caraïbe la, tankou Antonal Mortimé, tankou Mèt Mario Beauvoir, yo soti pou eklate peyi a nan men yo. Pou pa gen rezèv moun ki ap defann dwa moun. Sèlman m pa pral fè bay sektè m, m ap pale w nan kad lalwa.
Eske moun sa ap pase sou kòd penal la? Eske moun sa ap pase sou kòd enstriksyon kriminèl la? Asasinay Jovenel. Enfòmasyon ke nou gen de tout sous nèt du palè nan kay yo bay misye fè ladesant nan Pèleren an e kay plizyè asosye l. Misye gen plizyè dizèn de manda pou de moun li di l ap fè peye don wè l fè Pwofèt Makenson peye jodi. Donk yo fè matyas peyi. Misye mete kouvrefe a m te di nou sa yèswa. Se dan le bi pou l pèsekite moun. Jodi a nan moman sa yo gen kouvrefe yo di ou ka ap atake kay Pyè Esperans wi. Paske yo bay adrès li deja. M vle ke moun ki nan dwa moun yo. M vle ke moun ki nan sosyete a la a, pou n konnen nou an afè a yon bann kriminèl ki prèt a tou e k ap fè tout bagay. Depi se ankèt jidisyè kap mennen avèk tout limyè ke sa mande paske se lajistis nou menm n ankouraje l paske mwen menm se premye moun ki toujou ap tape Pierre Espérance lè gen tape rnddh m tape tout moun men kan t il saji jodi a ke m te gen enfòmasyon wè m te soulinye l yè